Salut tout moun koman nou ye Jodia la mwen pote yon trè bèl video pou nou Gen yon zen ki ap bouyi sou tiktok Konsènan 2 jèn yo di ki fè aksidan 2 jèn sa yo fè pati team resan Yo di yo fè aksidan e Team Resan mete yon lyen si ou ta vle ede 2 jèn sa yo pou w ka ede yo. Ki non 2 jèn sa yo? 2 jèn sa yo youn rele Kikif, youn rele Prens lan. Lè Team Resan fin poste lyen an, li met lyen an pou fanatik Team Resan yo ka voye kòb pou yo ka ede ti mesye sa yo. Aprè kèk tan, gen anpil moun ki fache ki pa t kontan sa Team Resan fè a. Genyen ki di, ti mesye sa yo pa fè aksidan vre se buzz Team Resan bezwen fè. Genyen ki di se kòb Team Resan bezwen fè. Men gen yon bò ki pou Team Resan ki ap mande kouraj pou ti mesye sa yo. Nòmalman m pral fè nou tande kèk. Reyaksyon fanatik yo epi na dim sa nou panse. Pa bliye abone avek chanel la, peze ti kloch notifikasyon an nap tounen talè. Mwen analiz pam konsènan 2 mesye fè aksidan yo, se kite Bondye aji. Paske se lòm mwen ye m pa kab jije, m pa ka di yo pat fè aksidan, m pat sou lè lye lè sa tap fèt la. Men yon sèl bagay map di nou mezanmi, avan nou pale lèd, kritike mesye yo, di yo visye tout vye bagay, fòn konnen sou rezo sa yo, a chak fwa yon bagay rive moun ki vin lagel sou rezo a toujou met sèl li met piman, gen dwa jan nou vin prezante aksidan nou gen dwa konsa. Men yon sèl bagay map fè nou konprann tou, wè sou tè sa tout sa ou fè sou tè a wap peye l sou tè a. Si e sèlman simen nou son fake yo ta fè, yo gen pou yo fè yon aksidan menm viv yo gen dwa pa viv se pa sa m ta renmen non. Anh ti monnen ke yo voye ba yo an si se pou fake toujou yo gen dwa wè kob la rete l pase nan men yo se pa konsa yo ta fè. So sa m te ka ba nou kòm konsèy kite Bondye aji pa rete kite yo ap divye pawòl yo mesye paske mwen vle mwen gad video mesye m wè nèg yo fanpe defò. Si tiktok ta peye nou ta dwe fè ti kòb men avan nou jije yon moun jije Yon sèl bagay nou pwòp. Veye moun kap fè aksidan, veye malè moun pou nou vin mande. Sa pa sendomeng tande. Ti grapyay ki di se sendomeng ki gwo peyi a. Sa pa sendomeng. Sa e nouyòk. Team resan m wè se film kap moute m just pa pale. M just di bay sa vag poul pa fè zen. Paske m la pou lapè. M pa bezwen zen paske sou tiktok la se ayisyen nou ye nou tout se ayisyen nou just nou son fanmi team resan m ba yo anpil respè paske se pa se pa tout ayisyen w wè kap met tèt yo ansanm pou yo fè yon bagay konsa kòmantè sa li vle di anpil bagay gen moun ki sot nan aksidan se vre t soti sen isouf. Men pou jan machin nan kraze la fòl ta gon mak kanmenm. Menm sil pala blese fò but fòl ta gon bagay kanmenm. So m pa foure bouch mwen nan bagay ki pa regadem. Men sèl sam ka di fim nan ap moute a mesye map tann sezon 2 a. Paske sezon 2 a bèl anpil map tann sezon 2 a mesye.

M pral joure nou san filtè. Ayisyen telman pa bon. Telman nou telman pa bon men. Sa jis fèm mal paske nou sou Facebook pwoblèm pi rèd. Nou ale sou TikTok pwoblèm pi rèd chache zen, zen ki pa menm pou nou. Foure djol nou ladann. Sa vre? Ok, moun nan fè aksidan. Se pa yon jwèt! Moun nan pa te ka fè manti sou tèt li, di l konsa l ke li fè aksidan, ke li pa fè aksidan. Yon moun pa te ka ap fè manti sou tèt li konsa. Sa jis fè m mal, paske nou, nou jis pran l pou jwèt. Like, yon sitiyasyon kote ki te ka gen lanmò, nou jis pran l pou jwèt. Come on man! Come on man Fuck.
Nou oblije konsa menm. Nou oblije montre n diferan de tout nasyon nan planèt. Ou imajine w yon aplikasyon kote tout moun vin fè fun yo, kote moun lè yo strese, yo just vin pase stress yo, yo vin gad bèl ti videyo. Nou menm nou kòmanse pran aplikasyon chavire nan men moun yo. Nou te gen nou gen Facebook nou kraze l akoz de bagay pale anpil nou gen Instagram tou nou kraze l akoz de bagay pale anpil epi nou gen yon TikTok bagay pou moun vin defoule yo nou pran se vin fè zen vin joure e a pwòp ayisyen parèy nou kòman n fè konsa al di paske peyi a sou devlope nou montre moral nou sou devlope tou nou montre tankou ekip iletre n ye. Tankou ekip bèt bwa n ye. Yon moun fè yon bagay oubyen di yon bagay ou pa renmen l just inyore l. Li pap touye w pou sa. Leve nivo a nou menm.
Se lis yon moun ki bay kòb. Pa gen youn nan team resan ki bay on dola nan yo.
E aksidan sa k pou ta fè m wè jan tiktak gen visye avèk jan je nou chèch. Fen apre m ta nan gwo peyi sa pou m ta fè aksidan tou. Konsa nou ta al fè kòb sou non m. N achte kilòt tanga, kilòt sesi, kilòt sela. Antouka ti mesye. M kontan nou resisite. Mesye ki fè aksidan yo. Mesye nou gen pil moun serye kap swiv nou sou tiktok. Nou gen pil fanatik sou tiktok. Sim vin remet sa a la mesye nou fek anpil menn. Nou fek anpil mesye. Nou pa dwe bay sa a. Paske sa a mesye moun ki eklere pap pran l nan men nou. Kom yon bagay serye. Sa mesye montaj la manke fèt. Li manke fèt. Nou manke anpil bagay nan montaj la. Mesye pou mwen menm m panse ke nou dwe kominote ayisyèn ki sou tiktok la nou dwe yo ekskiz. Nou sipoze monte piblikman pou n ekskize moun yo pou n di yo ke sa n tap fè an Se pat sa m te vle fè. Li vini konsa dja nou tou lage l. Men m panse son prank ke n te vle fè pandan nou wè bagay la pran serye epi nou tou kite l ok. Please ayisyen nou fè konnen nou twòp ok reyèlman ti mesye yo fè aksidan ok genyen de prèv men anplè ke nap bay bagay la li pa genyen l mesye yo pa mouri yo fè aksidan yo bezwen help nou priye donasyon Yes is alright yo bezwen sa yo men afè nap youn ap mache anba video lòt nap joure poun fè remake nou an pa bon Rachel e team resan ak tout lòt moun kap fè kontre kare anba video please nou mande kanpe sa yo dakò lè fini ankò team resan m gen mesaj sa pou nou gen anpil nan nou m konn pale m toujou anba video nou m konn wè nou anba video m tou nou gen men pou nou pase nan team nan ok. Paske gen anpil nan nou bouch nou twò sal ok, resan e pa sèlman nan rad nou poul ye, li pa sèlman nan nan nan bote nou, fòk resan an nan tèt nou, fòl nan nivo a tou, paske m paka konprann e on pati kou, on pati kont, mesye yo la yo bezwen priyè, yo bezwen sipò nou, yo pa bezwen drama, what the fuck is that?
Etan kon producer m ye team resa fòm ba nou respè a men sèl bagay nou bliye mete mesye nou bliye mete sòs tomat nou bliye met fake blood nan pansman kikit la nou bliye metel and then mesye ou on vit machin ta kraze konsa etan kon vestigerè m ye min pou on vit machin vizyalize sa pou wè pou on vit machin ta kraze konsa mesye. Pou nou paka ta gon ti mak nan figi nou nan ponyèt nou anmyee se Bondye nou ye se 3 mesye Bondye te al delivre nan founèz la nou ye ooh kòmsi m resi an tap priye pou nou priyè a monte gras la desann remèt kòb la pa.
Map di yon gran mèsi a tout moun ki tap gade video a. Avan m ale map poze w yon kesyon Èske w abòne avèk chanèl la? Si w potko abòne avèk chanèl la, fè sa! Gade Abòne epi peze ti klòch notifikasyon an pou w ka toujou jwenn lè nou poste yon videyo. M ap di mèsi! Alapwochèn pou yon lòt videyo.